kap fèt pou pou nou di wé viktwa pou pèp ayisyen bon viktwa deja la deja kanal la se yon fèt kanal la pa gen deba sou li ankò malgré sa nou tande moun ap di pa fèm pale ankò nou fèm pale twòp
ti bout minit ou ban nou madame mwen pa pèdi anyen.

Paske m toujou pase se lè aprè midi lè m pran ti tan yon break oubyen lè m antre wanament m toujou vini m toujou vini se nou menm ki pa wè m men m kontan wè nou mwen kontan wè avansman travay yo m gen kèk jou se sou rezo mwen wè yo e sa fè mwen mache la mwen wè nou trè avanse ak travay yo e objektif lan sanse m pa menm di prèske atenn objektif lan atenn. E m t ap gade, men dlo ap pase, dlo antre nan kanal, dlo pral nan plenn. An depi de movèz fwa vwazen nou yo. E Madam Wideline, e a travè plizyè videyo kanal la k ap poste sou rezo a, gen anpil moun k ap kòmante anba videyo sa y ap di yo pa wè Madam Wideline. Èske ou kapab di moun yo e absans ou se te kisa ke l te ye? Absans mwen se, bon, m gentan rakonte sa deja. Absans mwen se, ban m di nou, m antre nan kanal la. 6 septanb Menm 7 septanb m tap travay sou yon plan m kite plan sa m pa janm manyen l ankò avèk tout lòt travay ke m te genyen pou m te fè epi m te neglije tout travay sa yo m gen m pa al sou chantye m pase tout tan m tout enèji m paske menm lè nou wè pa wè m sou kanal la mwen nan fowòm. sou gwoup. M ap pale avèk moun, sitou nan dyaspora, m toujou nan fowòm, m toujou nan emisyon nan radyo. E sa m kòmanse di maten o swa. Sa vle li te pran tout enèji m e m te bay tout enèji an tou, m te vle bay li. Mwen bay li epi men satisfaksyon m. Travay yo t anreta, mwen se vre kliyan yo. Bon kliyan, menm kliyan yo konprann sa, ke sa a k t ap fèt la a, li te dwe fèt, travay m t ap fè la a te dwe fèt, e travay. Kounye a bagay yo ti jan pi kalme, n ap wè m, byen ke nou p ap wè m osi souvan, men n ap wè m anpil kote, n ap wè m nan dè pwojè, paske e agrikòl, n ap wè m nan agrikilti, n ap wè m k ap pale de anviwònman, n ap wè m e. Toujou aktiv paske m son fanm aktiv ki toujou aktiv byen ke nou te fon tan nou pat wèm fòn pa te wèm jou sa. Madam Wideline, yon dènyè kesyon jiska avan ke w ale. Komite kanal la gen yon plan B ke yap atame la kesyon eske w ka fon ti pale de plan sa eske li ou menm e ou pataje ide sa tou? Bon mwen di m te di l nan rankont lan la akvèk desizyon moun moun yo pran la se kòm kwa yo pa gen respè pou nou ditou ebyen yo gen mwayen pa yo Nou menm nou sipoze e si nou sipoze gen mwayen pa nou, mwayen pa nou an e m t ap di la baton ou gen sa avè l ou pare kou si dlo a an grann pati se dlo pa nou li ye lè l rive la yo di nou pa gen dwa a li yo yo pran desizyon e yo pran desizyon paske yo konnen feblès ki genyen bò isi an paske yo mete nan tèt yo se yo yo se mèt nou ebyen. Desizyon pou nou pran pou nou pwoteje plèn nou yo, pou nou pwoteje peyizan nou yo, fòk nou pran l. E men fòk nou se yon desizyon ki byen chita pou nou reflechi l. Paske fòk nou evite o plis ke posib pou nou pa pote prejidis a anviwònman a, a ekosistèm nou an nou genyen nan rivyè. Men sa k ap pi bon e se la n prale. Paske li p ap ka kenbe ak sa l ap fè la a. L ap genyen pou li chita e l ap genyen pou l aksepte ke li pran 11 repriz Rivyè Masak, nou menm nou pran yon sèl. Nan 4 pwens 20 mèt kib pa segond debi rivyè a genyen nan peryòd detiyaj lan, li pran 3 pwen 32 ladan, nou menm fò l konnen nou gen. Li pran 76 pousan ladan, nou menm fò l yo rekonèt dwa nou pou nou konnen, pou nou chita kòm 2 peyi sivilize, nou sivilize deja, pou nou chita pou nou deside kòman pataj dlo a pral fèt paske tou 2 peyi yo gen dwa a dlo. Madam Wideline, e eske ou konnen ke ou son fanm ki enpòtan anpil nan sosyete ayisyèn nan pa rapò avèk batay ke ou mennen pou kanal sa a rive kote li ye jodi an? Eee mèsi Mèsi mèsi bokou Mèsi nou Nou montrem li la tou nan ti tan m te fè deyò a Nou montrem ke nou te bezwen m la Nou te bezwen tandem Sa fèm plezi nou montrem tou ke sa map fè a nou dakò avèl nou apresyel nou akseptel mèsi pou sa. Dakò pa rapò avèk batay ke ou fè pou kanal la li rive jodi an e nou rive nan pwen sa gen anpil enfòmasyon kap sikile sou rezo sosyo a dabò mpa bezwen relate yo la san dout ke yo rive nan zòrèy mwen yo rive nan zòrèy ou nan zòrèy anpil moun e kisa ou ka bay kisa ou ka di pou asire pèp lan de travay ke nou kòmanse a ki poko fini a ki se kanal konstriksyon rivyè masak ke pa gen anyen ki kapab detoune nou de pwojè sa nap mennen nap rive li a tèm. Pa gen anyen ki ka detoune Wideline nan yon pwojè kap bon pou Ayiti depi lap bon pou Ayiti konte sou prezans Wideline